Jodi a m vin fè yon ti pale tou piti. M vin fè yon ti dyaloge ansanm avè nou sou yon fenomèn k ap fè, sa gen kèk tan mwen menm m ap swiv li, men pa janm gen prèske gen yon moun ki pale sou sa. Bon mwen menm jodi a pèsonèlman m chwazi pou m ta fè yon ti pale sou sa. Paske ki sa ki genyen? Si n ap swiv nou ka gade pou nou wè nan moman an la, gen twa fenomèn k ap fè ravaj ke pyès moun pa janm pale sou do li. Ki twa fenomèn yo ye? Gen twa fenomèn sa yo, m pa konnen si se paran yo ki demisyone, ki sa li ye, ki sa k ap bagay. Pa janm gen yon moun, bon m pa p, m ap di sa, li se youn nan rezon li se fòt paran yo. Egayis! Li se fòt paran yo epi ankò bon li se fòt moun kap enstwi nou yo paske moun kap enstwi nou yo mal enstwi nou. Yo mal enstwi nou paske yo se sèl yo se sèl kotch ki mal enstwi nou, se sa l ye. 3 fenomèn m vin pale sou yo jodi a, de ki sa l ye? M pa vin pou m fè diskriminasyon paske mwen menm mwen pa mwen pa la pou m fè pèsonalite moun ni m pa la tou pou m jije ni ni di sa ki bon a sa ki m ka wè yon bagay k ap pase kote ke jenès nou yo ap degrade m wè l pa bon m ka chwazi fè yon ti pale de sa. Ki sa l ye? 1. Gen masisi, madivin epi vòlè. Yon fenomèn sa m paka konprann kòman bagay sa fè degingole li rive vin rive yon etap kote chak tout tan ou wè tout lè sou rezo yo ou pa janm wè yon moun ki kanpe pou pale pou ta di bon m poko janm swiv yon live kote y ap moutre jenès la kote pou l pran yon liy ki nòmal kote pou l pran yon liy ki nòmal I'm talking baby ok M pa janm wè kote gon moun gon yon moun kap fè yon live epi pou yo moutre jenès la kote pou ki wout pou l pran, ki wout pou l pran ak ki wout pou l pa pran paske kisa ki net. Nou gon ekip ti jèn kote ki te ka ede peyi a, kote ki te ka fè pakèt bagay pou peyi a. Pa janm gon moun ki di jenès la bon ok ling ou pran an nou mal pran ling sa wout sa pa bon non m pa renmen pozisyon ke nou pran gen anpil paran lè fini tou ki visye sa vle di paran yo visye la plipa ladan yo paran yo asepte tout sa ke yon moun pwopoze pou pitit yo pou yo leve yo M ap pran yon etap de 2016 a avèk anojou, kote depi paran yo tande vwayaj, yo prè pou yo livre timoun yo. Men, a moun ke n ap livre timoun yo, pa bliye ke timoun sa yo bezwen yon moun kote ki pou ede yo. Yo bezwen moun kote kap ede yo kap di yo non wout sa wap pran pa bon. Men pozisyon ke yo dwe pran nan vi a. Pa janm gen yon moun kòm si ki ede yo. Wap gade kounya la, majorite ti jenès ki lage nan masisi, madiven, ki vin vòlè swadizan anba a, kiyès yo ye? Se moun ke paran yo swadizan, m pral pou bò isi a aletranje, paran yo te voye yo swa Chili, Brezil, kote yo pat gen yon moun Ki pou te ede yo. E an fin rive yo fin fè tout eksperyans yo, fin fè tout tenten ki genyen. Yo fin fè tout eksperyans sa yo, kounye a la kisa ki genyen? Yo vin pran yon kou nan lanmou, yo vin pa gen yon moun ki pou ta fè moral yo. E kote tou yo vin jwenn yon vye rezo kote tout tan se life, kote tout moun kisa y ap pale de sèks, y ap pale de tout vye tenten. Se tout vye tenten sa yo y ap wè. Tout tan gen yon live pa janm gen yon moun ki di jenès la a tèl pozisyon pito nou pran tèl pozisyon pito nou fè tèl kout. Pa janm genyen. Men kisa ke li ye? Kote tout tan moun yo pi pito y ap moutre jenès yo kòman pou yo bagay, ou gade wè rezo a timoun 13, 14 an ou tande l madivin, ti nèg sa gen 14 zan ou tande l nan li renmen a iks, li renmen a zèd, li renmen a sesi, li renmen a sela. Men poukisa mezanmi, poukisa nou pa pran reskonsablite nou yo? Humm. Pou kisa n pa pran sou. Menm lè nap di kòm se aletranje nap swiv aletranje, nou pa ka fouti di m kote yon jou nou parèt sou tiktok oubyen sou enstagram sou kèlkont sou kèlkeswa paj sou rezo sosyo n te ye a pou nou di m kote nou jwenn yon ti fransè, yon ti amerikèn, yon ti brezilyèn kòm si ap fè tenten sa yo. Lwa fouti ka dim nou janm parèt sou rezo yo pou nou wè yon lòt nasyon ap fèl. Men se plis ayisyèn yo jwenn ki bay. Ou pa ou pa lè ou pase sou rezo ou pa janm jwenn yon live kote kòmsi ou te ka di banm swiv poum aprann yon bagay. Tout se pil tenten kap fèt sou li. Ki di an Ayiti, ki di a letranje bon. Jenès sa fin degrade. Demen si Dye vle ki yès kap pran ala relèv li? Se sa ki vin ap rive nou la jounen jodi a. Paske nou pa gen yon moun ki pou ensenye nou. E moun kap ensenye nou ya mal ensenye nou. Nou vin ap fè tenten. Se sa fè ki fè jounen jodi a nou vin pa ka gen yon moun moun di pou nou konfye pou nou bay peyi sa. Gade kisa ki gen. Tout coach nou gen yo pou ta moutre nou ki wout pou nou pran nan vi nou yo, se menm coach sa yo, se menm yo menm k ap fè tenten, se menm yo menm k ap voye jenès la kòmsi nan tout vye tenten ki gen. Èske nou twouve l fezab? Nou wè l bèl konsa? Li pa bèl. Sa vle di ke lè ke nou wè ke kòmsi jan de bagay sa yo ap fèt konsa, bon, nou p ap janm kòmsi. Mwen menm, pèsonèlman, mwen wè l pa bon. Al di ke an nou chache ranje koze nou, an nou chache ranje koze nou, bagay yo pa bon. Ay lè map gade mwen sou rezo sosyo tout sa m viv yo li pa bèl konsa mezanmi li pa bèl li pa bèl li pa bèl. Ay di nou gen nou vin gon nou vin gon fenomèn kap bat nou. An imajine yon jenn timoun an Ayiti yon peyi pa bon. kote ou menm pèsonèlman pou ta chache kòmsi wè ki sa w te ka fè pou vi w, kote ou te ka ede tèt ou, ou pa wè lòt bagay ke ou al antre tèt ou, swa ke ou al fè madivin, masisi oubyen ti jenn ti gason antre nan vòlè. Fòt kiyès? Fòt paran yo. Paske ki sa ki gen paran yo pa pran reskonsablite yo. Paran yo pa pran responsablite yo. E vin yon nou kon nou gen yon ekip bann dirijan ki tèt anba. Dirijan yo tèt anba. E paran yo ankò pa pran responsablite yo. De no jou depi kòm si moun nan kòm si gen 50 goud, li prè pou l achte tout bouch tout moun. De nos jours depi gen yon bagay ki se vwayaj, depi moun nan tande moun nan di li al etranje l achte respè moun nan, l achte diyite moun nan, l achte tout. Tout karaktè moun yo, moun yo vann karaktè yo. Poukisa yo kite lajan pote yo ale? Eske nou pa santi nou wont pou nou gade pou nou wè nou gen yon jenès kote nou pa ka jwenn yon grenn ki pou reprezante nou demen si Dye vle pase tout kisa ki genyen si yo pa masisi yo madivin si yo pa madivin yo vòlè yo tout vye bèt apre sa nou pral di m nap imite aletranje men pa gen aletranje nou pap jwenn sa di m konbyen fwa nou pase sou yon paj rezo sosyo pou nou jwenn yon ti jèn aletranje kap fèl wi yo ka tout vye tenten ap fè tout vye tenten men aprann Live de nos jours pa pa ankouraje ti jèn yo pou yo di yo al lekòl, aprann yon bagay demen si Dye vle. Paske tout tan jan nou wè peyi a ye a la, tout tan l pap ret konsa. L pap ret konsa se sosyete a pran depi sou E jenes pam nan fini sou sa kap vini yo la timoun 2000 yo m pa kwè nan dan yo nap jwenn yon bon 4 a 5 grenn ki bon avek ki sa nou gon move coach kap ansenye nou nou gon move moun kap moutre nou fè move direksyon ki pa bon pou nou m ta swete nou pran men nou paske nap bezwen Ay ki di jounen jodi a la menm lè nou tande ayiti tout jan tout jan tout jan demen si gen sa gen poul chanje lè sa chanje ki kounye a lè sa chanje wa dim kòman nap fè lè sa chanje kòman nap fè paske tout life ki gen yo se se se chawa pete m mwen M poko janm ap di w kè w jodi la, m poko janm pase sou rezo a pou m wè kote y ap di jenès la a, anben si w gen 50 goud pran l envesti l nan sa. Al lekòl, pran tèt nou. Se youn nan rezon ki fè lè nou rete nou rayi moun, nou wè plas moun nan pa t sipoze nan plas la, pou ki sa ki gen, paske nou chita nou fin fè tout tenten nou, kounye a la lè kat maye katòz nan men nou, kounye a la nou vin rayi moun nan pou sa l ye. Nou vin rayi moun nan nou wè kòmsi se nou ki te dwe nan plas sa, men nou bliye si nou menm pandan se tan nou te jwenn opòtinite a nou pat prepare pou sa, nou pat pranl, nou pat met tèt nou a la plas. Men yon moun ou wè ki pran ki pran wout lan li chwazi pran direksyon sa yo se bèl bagay wi. Ayy nou nou nou pap nou pap ret lekòl Nou pap chache yon bagay pou nou fè. Se sa fè sa gen 1 an de la m te fè yon live kote m te di konsa ke m tap pale de vi dyaspora yo, m pa sonje ke si gen moun ki raple yo, kote ke m tap pale de lavi dyaspora jan l ye. E menm jan tou nou menm swadizan ki an Ayiti, nou ka chanje kondisyon de vi yo. E menm jan tou ti jèn ki isi yo, Mwen youn nan bagay ki fè jounen jodi a m plis pale, yo pral di se paske non timoun nan vin aletranje e twò bonè. Non e pa paske l vin aletranje se twò bonè non, se paske paran an pa gen brenn pou l leve timoun nan, paran an pa mete brenn li vini la timoun nan li tou pè timoun nan pou l korije l, al l pè bat li. Nou pa met gwenn kòm si pou nou di kèt. Ok, entèl ou konnen sou fè tèl bagay map kale ou. Map pran sanksyon kont ou. Non depi nou vin ale ton jati moun yo non. Oh, m pè lwa pa pou yo pa mete m nan prizon. Kiyès ki te fè l? Moun ou pè pou pa mete w nan prizon ak timoun nan. Demen si Dye vle se li menm lè timoun nan fè pi gwo zak la kap met minòt nan mou kap depòte w la e. Moun sa w pè ki pou pa depòte w la e. Moun sa w pè pou l pa mete w nan prizon an. Demen si Dye vle se li kap depòte w kap di w ale pase ki sa ou pap pran ou pap pran reskonsablite otan ke manman, ou pap pran reskonsablite otan ke papa paske ou te pè kòm si kèt si m bat li yo pral depòte m pou moun ou te pè pou pat depòte w la sa vle di nou kite kòm si ti bout viza ti bout peyi etranje a ti opòtinite nou jwenn ap fè nou bliye kòm si si nou gon jenès pou nou e pou nou leve si nou gon timoun kòm si nap ba yon edikasyon Gen anpil paran la, sitou a bagay wout kòm si pou antre Etazini la. Anpil paran la ki gen timoun 14, 15 an, 16 an, 17 an la men yo, ki kite timoun yo pran wout la, lè timoun yo rive Mestik, Tapachula, yo pa ka pran kounye a la, yo vin jwenn dè madivin, dè masisi k ap ofri yo òf, yo pran l. Yo pran l paske ki sa ki gen, yo pè soufri nan lavi a, yo pè soufri paske soufrans lan pa dous. Of course wap oblije pran chwazi kisa ki genyen. Si paran an te pran reskonsablite, ann imajine yon papa lave yon timoun 13 an, 14 an l di l pou l fè yon wout. E pandansetan timoun sa se li ki pran dwa granmoun li. Kounye a sa w pral di? Pou l pa lage tèt li nan tout vye tenten? Lap lage tèt li nan tout vye tenten ki genyen. Pase ki sa ki l pa gon manman l pa gon papa ki pou rete pou kouri dèyè l pou di non si w fè sa l pap bon non wout wap pran an pap bon li pa gon konseye li pa gon kotch mezanmi mezanmi an nou an nou an nou an nou wè si n ap chanje sistèm nan kòm jenerasyon sa yo m ka di m ka itilize ke mo a yo gentan fini yo gentan pouri men an n bat pou lòt jenerasyon k ap vini yo pou omwen pou nou ta jwenn yon fwi ladan yo pou nou ta jwenn yon grenn ladan yo ki omwen ta soti bon. Nou pran swadizan nou di pwoblèm peyi oubyen nou pran pwoblèm kòm si sa nap di a aletranje ki rann sa. Ann bat pou nou chanje lòt sistèm nan. Ann bat pou nou wè si nou kapab. Si nou kapab. Pase sa kap fèt la la li pa bèl. E l son wonte pou nou menm paran yo. Nou wè sa? Li son wonte pou nou. Youn nan rezon ki fè m tounen non li son wonte pou nou. Paske demen si Dye veye, nou menm ankò n ap bezwen yonn n ap bezwen yonn nan pitit nou pou al reprezante nou, nou pa kapab. Paske menm lè w tande yo di w, o vi aletranje, timoun nan ka chwazi fè e pran pozisyon l vle, l ka chwazi oryante vi l lan sa ke l renmen an. Se manti. Ki te renmen la ke kom si la yo ta di yo sou yon bagay serye la pou es yo di masisi madivin volè. Bon volè a menm m retire l paske volè a deja pa fè pati de sosyete a. Menm lè w tande gen kèk kote nan lòt peyi k ap di w yo egalize masisi a madivin. Fè m wè w masisi a madivin gen kèk kote l pa ka antre. Menm lè w tande legalize legalize gen kote l ap rive l pa ka antre mezanmi.

M gen yon fenomèn map swiv de lwen kou pre la. Yon moun ki te ka manman lòt la, se li ki pran l, ki oryante l nan sa k pa bon. Poukisa? Paske paran an pa reponn. Paske paran an pa responsab. E youn nan bagay map sipliye nou an gras mezanmi. M konnen chak grenn moun, chak grenn moun Ayiti ta renmen pou l gen yon dyaspora nan fanmi l. Yo ta renmen komsi pou yo wè nan bagay sa. M pa di, e pa di m pa di yon moun pa ankouraje non men fè l la bòn kondisyon. Pa kite pyès moun k ap vin nou ofri nou yon òf pou nou pou nou lage timoun nou nenpòt ki jan pou yo ale. Kèlkeswa jèn gason k ap vin di w, o manman, m renmen pitit fi w la, m ta renmen antre l nan peyi etranje. Wi, li ta renmen antre l nan peyi etranje. Men nou menm kòm paran, aprann mande moun nan sou ki baz li ta renmen antre l nan peyi etranje a, ki kote l vize pou l al avè l. E menm lè l djou li l ka djou li a loral tou men kòm se lòm nou ye nou ka nou ka tonbe nou ka fè erè men aprann poze moun nan kesyon e pa depi moun nan pa di djou yow m renmen pitit fi w la m ta renmen antre l wi epi tou plis ke ou menm ou nan grangou oubyen ou gen yon bagay kòmsi k ap ou nan mizè ou kouri lage l ba li. Pase moun sa se achte lache dinite pitit ou a, se achte lache pèsonalite pa w. Ay demen si Dye vle, lè l ap maltrete l ap fè l fè tout tenten, se sa ki koz anpil ou wè anpil jenn timoun yo vin tonbe nan tenten an, lè l ap fè l fè tenten kon, lè l fè l l ap pran l li fin oryante l nan tout vye tenten yo, lè sa w pa ka pale avè l paske, sa k fè w pa ka pale avè l paske kòb li deyò, kòb li deyò. E kòb li deyò a ou paka vin pale a moun a se lèl te vini li te mandew pou pitit fi ou la ou pat janm mandel pou pitit li yo ou di ou renmen pitit fi m nan ki kote ki vizyon ki plan ou te gen pou li gen moun ki pa gen plan pou timoun ann pran egzanp pa egzanp mwen al pran egzanp nan sou tèt mwen m ka parèt la m mande pou yon bèl ti fi epi sam te bezwen m fin jwenn li lè kounya la m fin kouche lèl vin nan peyi a m lagel li pa gen yon manman li pa gen yon papa kisa ou pral vlel fè la kounya M te fin antre, m te di manman l ke m renmen l epi tou, swadizan ke m kouche l epi tou m lage l nan peyi a. Demen si Dye vle, kisa w pral panse ki pral rive l? Sa k pral rive timoun sa a? Ou pa panse demen si Dye vle, se menm fenomèn m ap pale w jodi a, m di w konsa, li ka vin devni masisi madivinal? E sa k pral rive? Of course se sa k pral rive. Pase lèm fini m fin abusel m lagel li pa gon moun nan peyi a fòk li jwenn yon moun ki pou edel kounya li pa jwenn si son gason li pa jwenn gason parèy li kap ofril òf kap ofril yon bèl tenis yon bèl mayo yon bèl pantalon sil pa gen volonte lap masisi ni pou fi a tou.

Ann pa ann sispann fè live kote nap gouye sou tiktok kote tout tan se nap gouye sou facebook nap fè tout vye tenten se pa sèlman gouye ki gen ann ba yo konsèy ann mete brenn nan yo pase ti jèn kap vini yo kap gade nou an e sa yo wi wap wè ti moun 8 ans 12 ans moute sou rezo sosyo wap wè lòt sa lap fè tou gouye. Gouye l vin gouye paske kisa ki genyen? Li oblije vin gouye tou paske lè l gade l wè jenès e moun ki nan kòy mwen yo sa ki ki pi piti e ki pi gran pase l yo yo pa gen lòt bagay y ap fè ke gouye. Gouye vann kò yo sou rezo sosyo yo. Vann diyite yo, vann pèsonalite yo. Li menm lè l vini sa l fè yo oblije fè l yo oblije fè menm bagay la. Li vin gouye, li vin vann pèsonalite l tou. Pase ki sa? Se sa l wè, se sa k ap fèt nan monn lan, se sa k ap fè aktyalite. Lè yon jèn ti fi, ti moun nan mèt bèl kou bèl, li santi si l pa vann kò l sou rezo a, li pa bèl. Pou sa? Bote l fini. Poutan l pa sa vre. Poutan l pa sa. Gen moun ki trè bèl, men l pa wè de bote l, men l pito wè vann kò l. Vann kò l. Ay si l pa bwouye, si l pa ret sou rezo a yon ti bout pantalon ak kilòt oubyen ak soutyen, li pa santi bote l la nòmal paske kisa ki genyen, li de yon fam a, li de yon piblik, li de yon fan pou lòt semenn nan ou tande l di w l atis. E sa l ap chache kòm si pou l ap chache pou l ka di w l atis pou l gen 26, 80 milyon moun k ap swiv li. E poul gen lan vre nou menm jèn gason jèn fi se sa nou renmen pou moun nan chita la lap vann kòl epitou la nap pran plezi nou nan gadel men kot sa li pote ba nou kòm esans kot fwi a pa gen fwi pase se kòl nou vin wè se kòl nou vin gade mezanmi an nou pran lòt wout an nou chache yon lòt direksyon e na fè live yo an nou eseye pou nou wè si nou te ka di jenès la men kote poul oryante l Kote n ap moutre yo a, kote n ap prale avè yo a, n ap prale nan yon move wout. Nou prale nan yon move, move, move wout avè yo. Paske direksyon sa yo n ap pran an, li pa bon. Li pa bon. Pito nou te aprann yo kòman pou yo kreye, kòman pou yo jere. Lè sa a m t ap di yo, ok wi, m t ap aplodi. Ay m konnen ke mwen m pa fèl tou se si kòm si yon moun vle pranl li pranl ase youn nan bagay ki genyen depi se pa wè si la si m tap pale la m tap vin la m tap di konsa wi fò pou nou fè pou nou fè jan de tenten sa yo lè a ya tout moun tap aplodi tap asepte so si se pou sa mwen menm m pa bezwen gen moun kap swiv live la. Paske si nou nap tann kòmsi se mwen kap di nou kòmsi an wi aplodi pou nou fè masisi madivin non nou pap jwenn mwen se swa jamè se swa jamè nou pap jwenn mwen sa paske pou jenès la santi l alèz e lè pou m tap di yo vann kò yo e pa chache yon bagay pou nou fè lè sa nou tap santi n alèz men mwen menm pèsonèlman mwen menm m paka e pa sa m ka vin fè pou nou m pap janm ka vin fè sa pou nou. Pase wout sa kòmsi mwen ap pran mwen menm son wout kòmsi mwen menm de pèsonèl m pa aplodi nou. Van n kò nou sou rezo sosyo yo, pou n ta santi n alèz pou m ta ap di nou wi m aplodi nou nan fè masisi madiven ok. Pou m tonbe nan ti bò jèn gason an Ayiti yo. Pafwa e pa pwoblèm gouvènman non ki rann nou vòlè, anpil nan nou vòlè. Ou konn youn nan pwoblèm ki rann anpil jèn gason vòlè? 1, yo manke dinite. 2 yo manke karaktè, 3 yo gon pwoblèm ki rele pasyans, yo pa gen pasyans lakay yo. Ti jèn gason oubyen ti jèn fi an Ayiti, malè Ayiti dirèk, kisa ki gen? Moun nan li an Ayiti, li te ka lè l swadizan lè l vin sot lekòl, oubyen lè l gon kòb lan men l, li te ka oryante l, li vann dlo, li chache yon bagay pou l fè, li vann papada, li vann yon pakèt bagay. Non, li pa wè sa pase kisa ki genyen? Pliske li an Ayiti li gade swadizan l wè pa egzanp li wè Fito oubyen li wè Saïl, li wè kèlkonn on moun bò lakay li toujou fre, li bezwen fre l pa bezwen konn kòman moun nan t ap fè pou l fre. Moun nan kenbe on manch li oblije fouye tèt li nan kenbe manch la. Men kisa ki genyen li gen on konplèks lakay li kèt si m al vann dlo a yon moun wè m? Yon moun wè m, li pral pale m mal, li pral sesi, li pral sela oubyen li di w, o m fin fè tout klas sa, o kòman pou w se dlo m pral vann nan? Anben kòman w pral fè rive nan lavi? Ou pa asepte vann dlo, ou pa asepte vann sèl, ou pa asepte pou w se yon bourèt, et ou bezwen rive nan lavi, anben lè konsa la, li pa lòt rezilta non. Rezilta yo ou pral vin vòlè. Lè w fin vòlè kounya kisa pral genyen? Polis pral arete w si w sou jwenn chans lan. Si polis pa gentan arete w y ap fizye w paske se se sa yo ki fèt. Ayy di mank de pasyans ou te ka jwi yon pakèt opòtinite. Mank de pasyans fè kounya la w al antre nan vòlè oubyen ou pa gen pasyans pou w tann lavi a pote sa l ap pote pou ou a e afè moun w al manyen epi tou yo fizye w. Poukisa ou pat chache yon 500 dola? Poukisa ou pat chache kreye epi tou ta di bon, m chache kreye sa, bon bon m fè yon bagay. Pase kisa ki gen, nou gen nou gen ekip moun kap mal oryante nou pase lè nou gen 500 goud yo di nou boule jou a. Boule jou a. Nou gon bagay lakay nou, nou pa genyen, yo di sa, yo di malere a malerèz toujou frè, kè pa manti, pase nou pa genyen se nou ki pi konplekse. Sou genyen, o, menm, gran nèg la fè tout sa ki li vle, pou l gen lajan, gran nèg la vann tout tenten, e pa konsa yon moun leve yon bèl maten l gen kòb non. An pa nou pa genyen, ou ta renmen genyen, epi ou pa lòt ki sòk wal fè, se vòlè wal vòlè. Men poukisa w pa vann dlo? Poukisa w pa vann dlo? Hum? Vann dlo? Poukisa w pa vann pap padap? Si m pa twonpe m kwè 1000 dola ayisyen ou ka vann ou ka kòmanse oubyen 500 dola ayisyen bon mal twò wo menm. Ak 2, 3, 400 dola ayisyen ou ka kòmanse vann pap padap. Wi pa gen grad benefis sou li. Men ti pa ti pa ti pa wap rive. Map pran evzanp, m sonje tout moun konn sa la. Tayson ki te anba Lanpele. E pa Padap ki voye l Chili. Li pat rive. Anpil jèn fè efò. Men pou kisa w pa konsa konsa w pa chache pou pou w di ok map kreye sa epi pou m ap. Men nou pale lòt pozisyon. Piske nou jwenn yon nèg nan geto a k leve swadizan nan geto oubyen nou ap mache nan pwogram, nou fè tout vye frekantasyon, nou wè moun nan fre, nou bezwen fre, si se zam moun sa ap kenbe nou chwazi nou menm nou kenbe zam tou. Men poukisa lè yon bèl maten tou oubyen lè maten ou te leve ou ta ale ou pran anba lavil, ou pran sou wout Dèlma ou al vann dlo, ou al vann kola, aprè midi lè ou vini ou antre ou byen fre. Ou te kapab tou. Nou kapab. A dlo sa w ap vann nan w fè anpil benefis. Men kisa ki gen nou ki te konplèks. Konplèks mennen n ale. Mwen m di nou sa mwen menm. Si m te Ayiti lè konsa m t ap fè tèt mwen mal. E tout tan m di sa mèsi Chili. Gras a chili kounye a la jodi an invite m ka di sa konplèks la m pa gen l nan mwen. Tout sa k vini m ap fè paske depi se lajan m ap fè fò m fè l. Sof masisi a vòlè m p ap fè. Aprè sa tout sa ki vini m ap fè l. Sof masisi a vòlè. Ayè m sonje lè m te rive chili lè m chili yo. Lè m ap travay tout tan papa m te konn ap di m al nan lari a yo lari a gen kòb m te konn ap di mwen menm. Si yon moun pase wè m ap vann pou yo voye foto m ayiti. Pou otan kisa m pa menm, m pa t menm yon merd menm. M pa t menm te kanpe sou anyen menm. M te konn ap di mwen menm, si yon moun pase pou yo kare yo e di Ayiti. Yow, an 2019, lè m pral gen pitit mwen, kowonaviris vin bay. M andan kay, tout lè m andan kay, m fè kache machin mwen tou nèf, m ap vire men, Map panse koman bagay yo ap ye, tout moun ap fè kòb nan lari a, men mwen m pè toujou, m jiska prezan m pè soti nan lari paske map di m pran lari a map di kat. Lè m vin wè 14 ka mare e jwèt la pral mare 14 lan menm sa m oblije fè kat. M vin pa gen lechwa. Sa m oblije fè m di bon, le pare fò m oblije soti wi. Mèsi Vania, mwen renmen figi di sa. M di bon, kat la pral mare nan men m, m di m pa gen lechwa non, m pral oblije pran lari a. Lè m al di patnè m nan sa, m di ti nyo yo, m ap pral vann nan lari. Ti nyo di m nan monchè, pa al vann nan lari a, ou gen tan gen ti bout machin ou, sa w pèdi nan lari a. Gen nan yon pozisyon w gen tan ye, ou pa desann, w ap fè fim. M di ti nyo, ki nan pozisyon m ye? M di, pou m ap vann yon bagay ke m pa ye, pandansetan ke tout moun panse m sa, m di non, m pa gen konplèks. Fò m oblije retire m. Epi menm konsa Jinyò di m non monchè m ale. M di Jinyò, bon, lè ou la fason sou gade tout moun sa yo ki sòti nan lari ava mwen menm ki pa t ka sòti. M ale m achte ti twal wouj mwen, m achte ti pantalon m, m bay Mari Michèl achte ti pantalon mwen, m achte ti bagay mwen. M pran lari. Lè m pran lari m kòmanse vann yo, kòb la sèlman tanta kòb la gentan fè m pa anvi al travay ankò pase sa m envesti a m gentan rantre l yon fwa pli nan apremidi. M gentan antre l. Lè m vin wè sa, kisa ki genyen? M oblije tout tan m al vann, m kite travay. Anpi se menm sa jounen jodi a m vin di nou. E Fania, ou konnen fòm pale a jenès sa poum moutre jenès sa ki bò pou yo gade yo. Ayiti se menm sa tou. Jounen jodi a m pa vle konn se fenomèn masisi, madivin, vòlè, m pa vle se sa kòm si kap pote. M vle kòm si pou nou pran yon lòt direksyon mezanmi. An nou chache yon lòt direksyon pou nou pran, pou nou pou nou pou nou gade si demen si Dye vin travay. An nou eseye chanje kondisyon yo. Pou w eseye chanje kondisyon de vi w, li pa gen fòk kòm si se masisi oubyen madivin pou w fè, oubyen se vòlè pou w al vòlè. Bagay sa yo, e pa sa yo pou w fè. Sa vle di, ou gen anpil lòt bagay ke w ka fè pou w chanje kondisyon Ayiti. Se sa m vin montre nou. Ayiti ke pou w eseye chanje kondisyon de vi w, Ou ka rele swadizan yon matant yon tonton li baw 50 dola sa. Anben 50 dola sa, olye ke pou pran pou al fimen, pou al bwè, oubyen pou al nan pwogram, oubyen pou al fè zong ou met yon alonj nan tèt ou, pran 50 san dola sa, yo fè w kado a. Lèl rive Ayiti kap fè mil, mil de san, de mil dola a, chache yon kote pou w envesti. Chache yon kote envesti lè pito demen si Jewova ban m rezilta. E pa sèlman, m pap fè live sa kòmsi sèlman jodi a pito pou m kite nou non, m ap montre nou kote m vle kòmanse ansanm avè nou. Wè, ane 2023 vyèj, jodi a nou a nou a 15 lan. Depi jodi 15 lan, m ap prale, m ap, m ap, m ap fè wout la ansanm avè nou. M ap montre nou kòman pou nou kòmsi avanse avèk nou. epi ou jodi a. Pou m moutre nou ke nan lavi a nou ka fè pakèt bagay. Sof ke nou gen move kotch k ap ansenye nou. Kotch nou gen la kounye a yo, yo p ap fè lòt bagay ke moutre nou kòman pou nou gouye sou rezo yo. Non mwen menm m vle pa diferan de yo. M vle moutre nou kijan pou nou avanse avèk vi nou. Kòman pou nou sot isi a pou nou fè de 1 jiska zèd. Paske se sa m vle oryante nou. M pa pral oryante nou pou m pral di nou lè nou gen yon kòb al bwè kleren, al fimen bòz. Non. Se pi move direksyon nou ka fè. E si n ta, si n kwè nan sa m di nou an e nou eseye, n ap ban m rezilta demen si Dye vle. Mwen menm k ap di sa la, pa paske m gen non, m pa gen. M pa genyen li m pa mye plase pase nou. Youn nan rezon ki fè m ka di nou gen yon opòtinite devan nou se paske nou ka lon peyi ki diferan avè nou. E gen moun tou m konnen ki Amerika ki pa fè anyen serye. Gen moun tou m konnen ki Chili tou ki pa fè anyen serye ki di Chili, Brezil eksetera. Se nan yon peyi ki pa regle anyen serye. Ou konn pou ki sa? Lè rive nan peyi a, se sa fè ki fè m di nou gen anpil paran ki dezalòd Yo rive swa Chili ou byen Amerika, yo jwenn manman ak papa yo k ap fè transfè voye pou yo. Se youn nan rezon sa a. Ou pafwa, ban m di nou anko, pafwa m di papa m mèsi. Ou konn sa k fè m di papa m mèsi pafwa? Rezon ki fè m di papa m mèsi, lè m rive Chili, m di kat, m di papa m la, gen de travay m pa fè non. M ap kare kò m pou m al mete Fòs mwen sou li oh map tann kòmsi poul la pral li menm li pral travay poum ta rete pou map jere super star m Ebyn se pral moutrem eprèv lavi a li pral vin rann mwen di kòm yon gason Ou konn sa l fè Chak 6 zè di maten li se premye moun ki pou vin levem lan kabann mwen Chak 6 zè di maten li se premye moun kap vin levem e depi ou wèm li fè sal te gentan relem nan la m pat sou leve. M ap leve yo jan m vle a, swa alabyen oubyen alamal. Sa se premye bagay la. E dezyèmman, youn nan bagay ki pral fè m, m te vin gen pwoblèm a misye, apre m pral vin konprann vye, m pral di non, li ban m yon bèl direksyon. Ki pwoblèm m ta pral genyen ansanm avè l? Lè m te vini pou m te bagay, Li te konn ap di m, Pran lari, pran lari, pran lari, mezanmi, bon travay. A mwen m la, mwen m pa janm di l sa. A m di, Kèt, m pa pral nan yon peyi si m pa travay pou l pa peye yon mwa kay mwen. Mwen pa pral nan lari e la si m pa manje, si m pa gen kòb pou m manje vwa mwen. Poutan, li pral montre m sa m te panse l pa t janm sa. E ki pral rann mwen fò. ki pral wè m jounen jodi a ki pral ban m rezilta a. By the way, lè m pa travay, si m pa travay la mwen p ap peye non. E si l defo, si madanm li fè manje li ban mwen, li di l non. Bon, papa m, ou pa di kòmsi se yon mal li fè m. Non, li pa t fè m yon mal. Li t ap montre m ke pou m pa depan de li. M te gon yon fwa m chonje ke m pa travay, m te gen kòb kay pou m ba li. Epi m te travay, m tchake jou yo, bagay. Epi menm kote a, li di m yo, ban m kòb kay la. Kòb kay fin bay, m pa gen kòb pou manje. M pa gen kòb pou m manje pandan mwa a. M pa gen kòb pou m manje. Menm pandan moman map pale avèw la epi menm kote a bèl menm nap fon manje yon manje mte trè renmen lèl fèl epi li retire bol la al ban mwen li fè sal relem epi pam vini pam di non Samy pap manje Samy pap bay kòb pou mwen ak manje a oh lèl di sa pawòl la te fèm mal nan moman an epi menm kote a lèl di sa mfè kòlè mfè kòlè men mpa gen lòt kote pou manje se la pou manje Epi menm kote l di pa bay Samy manje, epi m vire. Men m vire, m vire kòmsi m ap ret tann, menm si l ta rele m, m ta di a sa e papa m ki fè l menm. Li te di mwen. Lè m vin wè sa, Mèt Brenn, Mèt Brenn, Mèt Brenn travay, epi menm kote a misye sòti bò kote m. Lè misye vin sòti bò kote m, e m nan menm etap la, m vin antre manman m, m vin gen tonton m nan peyi a. E m gen de twa moun m te resevwa m ap ba yo sipò. M pèdi travay. M nan pwosesis pou rezidans. Lè sa yo, mwen pral sou ki kal lè m moute. Lè m fè sa m al dèyè travay a manman m. Papye m pèdi. Tout paspò m pèdi, tout bagay mwen pèdi paske se sèl paspò m te gen kòm resous lè m antre nan yon biwo pou m te mande lajan pandan papye m fini an epitou menm kote paspò a fini pèdi ak tout kat bank mwen, tout bagay mwen. Kounya la m vin gen sèlman yon kopi m te gen sou telefòn nan m fè sòti chak lè m al nan bank pou yo ban m kòb pou m peye kay mwen pou m manje se te anba mizè papa m te nan peyi a. Pafwa lè m pale de kot papa m m ap esplike l li bat dlo m li di m fòs se sèl sa l te ka di m fòs met gason nan gason w. Dènye fwa m ale m di misye yo m santi m dekouraje m ap kite m ap kite chili m pral ayiti pito E lè sa, lè m di l m ap kite Chili m pral Ayiti a, ki espwa te gen? Lè m te rive Ayiti, ki sa m ta pral fè tou? Sou espwa ke lè m rive Ayiti, kan menm m ap manje le ou la vache, paske lè sa m konnen lè vi m rive la, gen basen anba a, depi m nan peyi Lesimon, m pa ka pa manje. Se sa m te met nan tèt mwen. Yo di m non Samo ou pa ka ale an Ayiti non. Ou gen tan isi, w ap rete isi wi. Yo di poze m yon kòb m ap jwenn la, m ap gen pou m ba ou. Poutan Mati se yon espwa l te ban mwen. E nan menm etap sa, sou Face pandan m ap chache travay m ap pale a tout zanmi m yo sou Facebook, m kwaze yon masisi ki te rete Recoleta. Masisi a ekri m li di m yow, sa k ap fèt? M di poze, li di m e m di l ou konnen m ap chache travay men m pa t ko konn si se yon masisi nan men m wè l trè nòmal li di e bro li di ou t pa vle jwenn travay m di kòman sa li di wi m ka fè w jwenn travay. Epi m kontan m di e vre? Li di wi. Li di m, Anben vini, vin lakay la, m ap pale avè w pi lwen. Yo te menm kote a vre, m deplase, m di m ap vini. Zolo ka bay blag sa, yo te menm kote a lè m rele Zolo, m di Zolo, a m ap vini wi, Zolo di kote w pral la, m di a, m jwenn yon moun ki rele m la, li di m ka konn menm travay, m ap vini, m pral gade m wè. Zolo di a ou konnen menm, m di wi. Epi pandan m lan wout la, l ap di m jan l renmen m, m ap di l mèsi, bagay sa. Li tou di m gad foto m nan byen pou w wè, ou sou anpil kote, m gade l pou w wè. Li di m, Ya, m wè se yon bèl fi, bèl bagay, byen kanpe. Li di m, Regad li ankò. M di l, Yo, bon Dye bon, vin tou mwen sou tou wi nou. Sa w di m nan di m ni. Li di m, Se yon masisi m ye wi. Pwoblèm? Li ofri m plizyè òf. Alò mwen menm, si m pa t gen pasyans, m pa t gen dinite nan lavi, lè konsa m te gendwa gen yon masisi wi. Epi chili wi. Lè l di m sa, m di l, O, ou frekan anpil. Li di m, Non, ou pa ka viv nan yon peyi etranje pou w pè pou bagay. Kisa ki gen sou masisi? M di l, Non, sa pa kad mwen mwen menm. Li te ofri m pou m masisi. E se jiska prezan la, kòmsi m ap jwenn ta de òf. Menm isi a m la, m ap jwenn òf pou masisi. Men mwen menm, gen yon wout a direksyon nan tèt mwen. Men imajine w si m se yon nèg ki pa gen pasyans. Si m se yon nèg ki pa gen moral. Si m te yon nèg ki pa t gen diyite ak karaktè, lè konsa ki sa m te ka ye? Enben se menm jan an, ti jèn gason k ann Ayiti yo, ti jèn fi yo, ni sa k Ayiti ni sa k aletranje, m ap pale globalman, ni e pa yon pwoblèm m gen avè nou paske nou oryante tèt nou nan yon wout non, m pa gen pwoblèm ak kèlkeswa moun nan. Dayè m tout tan m di yon moun sa, kit ou masisi, madivin, vòlè, kèlkeswa bèt ou ta ye, ou se zanmi m. Ou se zanmi m. Men, ou se zanmi m, m pap janm diskrimine w. M ap manje avè w, m ap bwè avè w, m ap fè tout bagay avè w. Men sof sa m konnen ke pozisyon w ya m ap toujou di w ke m pa renmen l. M ap toujou di w nan pozisyon w, pou wout ou pran ke m pa renmen l, m ap toujou fè w santi sa. Se pa paske m gen yon pwoblèm de pèsonèl non, m retounen repete nou sa. Se pa paske m gen yon pwoblèm de pèsonèl avè nou. men map souke a ou konnen ou pran yon pozisyon ki pa bèl a ou konnen ou nan yon direksyon ki pa bon map toujou fè w santi sa mezanmi an nou eseye chanje kondisyon yo an nou eseye chanje bagay yo pa ka kòm si si kòm si pou nou rive nan vi an se masisi oubyen madivin pou nou fè gen anpil bagay ke nou ka fè nou gen anpil wout ke nou ka fè. Ann aprann kreye. Ann aprann gen sa ki rele pasyans. Ou wè pasyans nan lavi? Pasyans fè pakèt bagay. Lè w gen pasyans nan vi sa w rive lwen. Lè w gen karaktè nan vi sa, anpil moun respekte w. An nou eseye pou nou wè. Depi w gen pasyans, w ap jwenn anpil moun respekte w. W ap jwenn anpil. W ap fè yon pakèt bagay. Kreye epi gen pasyans. Sitou pou moun Ayiti yo. Nou gen yon mès nou di peyi a pa bay. Se pa peyi a ki pa bay, men se nou menm ki pa gen brenn. Nou pa gen brenn pou nou jere. Nou pa gen brenn pou nou konstwi, pou nou kreye. Men se pa peyi a. W ap imajine w yon moun fè efò, ou fè yon paspò, kounye a la ki a nenpòt 4 mil dola ayisyen, ou mete yon viza Sendomeng ladan pou 500 dola ameriken, kòb sa w te pran an Ayiti ou te kreye yon bagay. Wi m konnen Moun bò lakay ou te ka fè kidnape w akoz de fistraksyon yon lòt a e fistraksyon l pèmèt e vin rann li fè w kidnape w men e pa sèlman bò lakay ki gen an mezanmi nou pran kòb n al gate l n al sendomeng lè nou rive sendomeng grangou mizè fè nou fè tout tenten humm. Pandan nou fin met yon viza pou 500 dola ameriken, nou fè yon paspò pou 4000 dola ayisyen, ki et egal a 20 mil goud. Epitou nou moute Sendomeng, lè nou moute Sendomeng se tenten n al fè. Men a pwoblèm gen ak moun Sendomeng. Mwen se yon nan bagay toutan lè yon jèn fi. Kote mwen, m tout tan m toujou di yon jèn ti fi sa. Kote yon jèn gason ap di m, m pral Sendomeng, m ap di wi al Sendomeng. Menm lè l pa di m li pral Sendomeng, mwen m ap konseye l al Sendomeng. Pa m gen tan konnen lè jèn gason rive, l ap jwenn konstriksyon, l ap jwenn tout vye tenten pou l fè. Sof masisi, m pa di l ap fè non. Bagay jèn gason se si l vle kounye a l al. L ap jwenn yon pakèt bagay pou l fè pandan l Sendomeng nan. Men depi son jèn tifi ki dim saw panse m pral sendomeng m dil non. Ay sendomeng pa gen travay pou fanm pa gen lòt bagay ke w pral fè depi w rive sendomeng se ou gen 3 bagay ou ka fè sendomeng plase al lave boutèy al fè madivin depi w se jèn fi avèk tou si w son moun ki gen karaktè ou gen pèsonalite w al pran yon kivèt met sou tèt ou al pwomennen sendomeng paske sendomeng pa gen travay pou fi. On jèn fi ki di l pral Sendomeng li pè se lavi pèdi. Se sa fè ki fè m tout tan m di nou paran yo pa responsab. Paran gen anpil paran t pase Sendomeng depi nan jenès li t gentan konnen kòman peyi a ye. Menm lè w wè ti jèn tifi a te vin sot Sendomeng li te gwo, l t gra, li bèl, li anfòm. Pa gen travay pou jèn tifi a Sendomeng. Se pasi pala l pral oblije al fè pase ki sa ki gen Sendomeng pa gen on vi vre. Se swa depi l rive fòk li oblije pran on nèg li pase l. Oswa li pou yon bagay li fè nan vi Sendomeng lan. Paske travay ki gen yo, Dominiken yo gen tan twòp pou li. Kounye a lè w gen yon timoun, ou lage l pou l al Sendomeng, yon jèn fi, 12, 13 an, 14 an, ki rezilta? E nou wi, nou konn chache mizè bay moun nan nou. E nou chache pwoblèm bay tèt nou. Nou pa rann moun kont sa. Si nou chache pwoblèm nan mòd si nou chache pwoblèm mezanmi an nou chache kondisyon an nou wè kòman nou ka repanse yo repanse mòd de vi yo an repanse yo an chanje istwa yo paske nou gen twòp bagay ki pou nou fè gen twòp bagay ki se nèsè ka fè Ann eseye wè kòman nou ka rechanje kondisyon de vi yo. Tande! Bay lè nou chanje kondisyon de vi yo, lè sa a li pi bon. Jounen jodi a la, kote n aprann jennen sa n aprann yo nan lavi yo avèk nou. Ann eseye chanje l. Bon, m rete kwè se te tout sa ke m t ap di nou. Chak dimanch m ap prete nou inèdtan nan tan m. pou m montre nou kòman pou nou kreye, ki direksyon pou nou pran, konsa konsa n a wè kòman pou nou avanse. E konsa tou, n ap jwenn like sa a, m ap, lè m fini la m ap pran l m met l sou paj youtube la, nou ka al regade l, nou ka al retande yo, epi pou n avanse. M renmen nou. Nou konnen l deja. Justice is big. Ann aprann kreye. Ann ap. Lòt dimanch m ap vini, m ap montre nou kòman pou n kreye e kòman pou n jere. M ap montre nou ki enpòtans lajan gen. E kilè moun ap ap pran nou pou ba nou respè nan sosyte an? M pa ka pwomèt nou ke m ap fè layv sa avè nou chak jou. Paske mwen menm pou tèt pa m k ap pale a fò m gade kote lavi a bay. M pa ka lage vi m tout tan sou rezo sosyo ap fè layv. Epi pou m pa gade kote vi a bay. Sa vle di ke chak dimanch m ap prete nou ti tan sa pou m montre nou kòman pou nou kreye, kòman pou nou jere, e kijan pou nou dwe konpòte nou nan vi a.